Bon bebe ou pako dim koman 24 la te ye yeswa non papi dim non cheri ou konnen yeswa nou pat wè dim koman 24 la te ye non papi.
Manmi yeswa m pap baw manti m al nan bal m rantre byen ta a 3 zè di maten pou vwazin yo pa kitem domi pa de bri yo pa fè non ah vwazin sa yo toujou gon bagay yap ranje esak fè m kouri vin sou plas la la m gentan kouri elo cheri.
Kisa an nan okipe vwazin vwazin sa yo ah, fò al fè plent pou yo cheri ou paka toutan nan bagay sa oswa ou kite kay la cheri ou se al kay yo twòp pou yo konprann sa m di w la se fò al fon plent pou yo oubyen ou kite kay la.
Ah ki plent sa cheri m pa nan fè plent ak moun sa yo se swa m kite kay la cheri ou konprann epi an an an kanpe sou sijè sa tou e ou menm di m non kòman 24 la te ye pou ou la. Mwen soti m pap rete non cheri. Bebe, m te soti avèk zanmi m yo nou t al nan konsè. Depi yè apremidi, m te avize w sa deja cheri. Ou te di m ou pap gen tan pou al nan bal. E menm pa ba w manti konsè sa te vrèman bèl wi cheri. An pasan cheri, pou w te kite bal la pou w t al nan konsè a pou mwen paske tout moun vin a te vin avèk mennaj yo wi cheri. Se sèl mwen menm ki te seliba wi nan konsè sa cheri.
Manmi bal sa m pa te ka kite l paske nan bal sa e m te gen travay mwen m t al fè ladan tou e pa bliye ladan nan bal sa chak lè y ap fè bal nan zòn sa m toujou fè fè ti kòb mwen ou konprann. M pa te ka kite bal la cheri men pwochèn fwa m asire w ke m ap la nan konsè a si y ap fè lòt konsè toujou m ap la oubyen nenpòt lòt aktivite amka la ou konprann.
Ebyen ok papi pa gen pwoblèm non Ebyen cheri m te gen yon ti bagay yon ti aktivite m t ap fè lakay la pou ou m pa konn si w pral pran l kounye a kòm ou di m ou pral soti
Pa enkyete w manmi m gen yon ti m gen yon randevou m pral la se a uitè mete m yon reyinyon cheri Pa enkyete w bebe ou konnen manje a depi w mete l la m ap toujou manje l cheri Sere manje a pou mwen pita m a pase pran l Ok cheri pa bay tèt ou pwoblèm non. Ou konnen ma ou renmen w anpil Cheri m ale tande Ou konnen ma ou renmen w anpil baby M ale cheri m ap kite w la epi m ale Kòm ou di m yon moman ou vin pase sou plas la la Fin pase moman an apre ale Fè pridan wi cheri Ou konnen ma ou renmen w anpil papi Anmweyy.
Ebyen ok papi Kòm ou di M ap swiv ou nan kòm ou di cheri Pa gen pwoblèm Ou mèt ale wi Fè pridan tou papi.

Bon Carolina chérie ou konnen m pa renmen lè wap pale de afè mari sa chérie bon ou konnen se mwen k mari w epi w dim ou tap pale avèk mari w konbyen mari w genyen menm.
Oh kòman w fè frekan konsa bon m di w mwen gen mari m epi w menm wap di se ou menm ki mari m gade monchè pa fè m bagay konsa tande pa pèmèt ou klere anpil wi Oh ah monchè.
Carolina konbyen fwa pou m di w de mezi tè sa yo w wè glase pou mwen yo ye Carolina Carolina m ka fè w rive kote w pat espere wi Carolina m rich depase wi Carolina tankou ti malere sa m wè w ap vire avè l la la ou panse misye ka gen kòb pase m misye ti brase l ap brase. Ou panse misye kap misye se nèg poum ta mete travay avèm wi Carolina.
Ou ka gen kòb epi mwen menm mwen pa renmenw sa wap vin dim la oh oh lanmou lanmou epa kesyon de lajan non ale se kesyon de kè moun nan wi sa wap vin dim la m renmen marim anpil pa vin detounem sou mwen tande gade monchè konprann ou kontwole bouch ou lè wap pale.
Lanmèd Carolina M gen nèg kap travay avèm m ka peye tou ema ou la wi Paulina sèlman veye zo avèm veye zo avèm sèlman m wè wap pale m de mari mari Carolina se mwen ki mari w nan zòn nan tande m gen nèg mwen ka peye la plat tèt ou plat tèt mari w la wi sèlman veye kò avèm. Hehey men kaka men tenten an ou di wap peye moun pou touye m pou sa w di a la frè m mwen ka fè met ou nan prizon wi frè m fè w pa janm soti wi se avèk fanm petion ville w an afè la wi konnen w pa konn kiyès ki rele Carolina sèlman sa m ka di w veye zo w frè m.